Bonjou, bonswa tout fanatik tele se son plezi pou nou te lakay ou vin enfòme ou sou tout dènye aktyalite ki genyen nan etyèm ala nan moman ki banm pale avèw la la nou gen Adelait ki ta deja retwouvel nan lakou amerika ou wè fanm sa li se yon fanm ki fò poukisa ou imajine w yon Anialet ki sot jwe nan lakou west palm beach Li pa menm, m gen presyon li pa menm antre lakay li piske pandan l sot jwe nan maten m tande l di l nan èpòt. M gen presyon li pa menm antre lakay li, si l ta antre lakay li, li just pase pran malèt li ansanm avèk Loulou direksyon Pari. Yon ane yon ane alèt ki rive Pari li fè anviwon. 4 avèk 5 entèvyou anvan menm pwogram. Si petèt nap swiv sou rezo sosyo a mwen wè gen de moun ki pa menm fanatik Annie ki ap felisite Annie pou si bèl pwomosyon kel ta fè pou fèt Paris a menm si gen de moun ki pa twò satisfè de bèl pwogram sa. Satisfè se pa o nivo mizikal atansyon piske vwa Annie a lèt Fason djaz Anyalet la ap jwe, pa gen manti sou sa. Men gen de moun ki t ap atann petèt Anyalet ki debake avèk yon seri de bèl ti medam sou stage lan vin fè yon show, vin fè yon lòt bagay, kòmsi yon bagay ki diferan de bal ke l t ap jwe yo. Sa se son lari a ke m jwenn, sa se kèk ti kritik ke m jwenn, ke m dakò ansanm avèk moun sa yo. Yo te gen dwa ta pral tann sa, men atansyon! Moun ki te prezan nan pwogram yo satisfè a 100 pousan, bon, pou m pa egzajere, moun ki te prezan nan pwogram yo satisfè a 95 pousan de pwogram sa ke Anie Alec jwe. Men gen de moun ki di yo te vle plis toujou. Hum! Yo di Anie ka fè plis, yo te vle plis. Menm jan ou konn wè gen yon seri de konsè e Piske konsè, konsèp konsè avèk bal la li diferan. N ap gade Anie Larivière ki sot fè yon konsè. Gade kantite moun Arly mete sou yon stage ki ap jwe fanfa yon seri de bagay but m pa twò m pa twò m pa twò konn domèn nan hein Arly la rivière plen yon stage avèk moun li fè yon show l fè yon lòt bagay se sa ki konsè gen de moun ki kritike l sou pwen sa m pa pral fè deba sou sa sof ke anpil moun ta satisfè de trè bèl pwogram ke Anelèt li menm li ta pral fè nan lakou Pari. Men, pou m tounen kote m te ye a, Anelèt s on fanm ki fò. Poukisa? Wi men, ou imajine w yon Anelèt ki sot fè yon wikenn, pa yon wikenn, yon semèn, atansyon, piske depi dimanch ou, si m pa twonpe m depi dimanch li Pari, oubyen l te an vwayaj pou l ale Pari, li rive Pari, li t al shoot on video, atansyon li te gen yon video pou l shoote, li shoote video a, li fè plizyè entèvyou, li jwe pwogram lan, sa vle di se pa yon ti bagay piti, se te yon gwo responsablite Anialet te genyen nan lakou Pari, e gen anpil moun ki felisite l pou nivo pwomosyon ke l fè pou pwogram lan, e se te yon pwogram avan menm, 3 a 4 jou avan pwogram lan, te gentan genyen 85 pousan, prèske 90 pousan tikè ki te gentan vann. Sa vle di, sou kesyon kantite moun ki te prezan nan pwogram sa a, se te yon pwogram ki reyisi totalman. Sou kesyon nivo mizikal, se yon pwogram ki reyisi totalman. Mwen di nou sa deja, m ap gade Annelet ki ap pèfòme ansanm avèk Anthony fè yon trè bèl cho la a. Li te fè yon trè bèl cho. Se youn nan bagay ke m apresye lakay Annie. Poukisa? Lè se atis ou ye ou son aktris Atansyon Lè se atis ou ye ou son aktris Si ou son atis Mari ou paka aksepte kèk ti bagay sou stage ke ou pa gen mari Piske ou paka kanpe ou paka kanpe karyè ou pou yon nèg non. Pa okipe okenn nèg kap diw kanpe karyè w lap okipe w non non non son fanm ou yo konn chante Bondye baw talan ou ka fè kòb si yon nèg ta anpeche ou bay piblik ou bay fanatik ou anbyans sou stage kew pa gen nèg sa klè erezman pou Anialet li pa gon nèg konsa li fè bèl ti show ansanm avèk Antony bèl bagay m pap baw manti se youn nan se youn nan pati nan nan nan konsè sa ki pi viral. 1. Se youn nan pati nan konsè sa ki pi real, sa montre vrèman pèp la te swaf yon bagay nèf, pèp la te swaf yon lòt ane alèt diferan de fason ke l ap jwe nan bal yo, sitou nou konnen li pa prezan ansanm avèk Antonis e kèk fwa gen de moun e byen ki te anvi wè Antonis. Nou gon ane tou ki ta pral fè yon trè bèl pèfòmans ansanm avèk Tabou Combo, kote nou ta jwenn ane alèt ki ta pral deside onore. ki ta pral onore Tabou Combo li te menm pete kriye sou stage pandan li tap onore lejand sa ki se Shoubou. Mwen wè gen anpil moun kap kritike ki ta vle fè kwè yo tèlman wè pwogram lan yo tèlman wè konsè a byen pase yo ta vle fè kwè se pa yon konsè Annie se te yon konsè Tabou Combo. Detwonpe nou. Malgre sa m pa vini avèk ti videyo sa Mwen genyen Èske m pa Èske m pa gen videyo sa Wè Mwen gen videyo a Banm gade si m ka vin avèl Nou gen ekip Tabou Combo a Ki ta konfime Menm ekip Tabou Combo a ta konfime Yo vin nan pwogram sa a. An m ba n tande l, an m ba n tande l, an m gad si m ka ba n tande l, an n tande sa a. Ce show se te
yn reyalizasyon, yn reyalite, yn verite. Je voulu venir à Paris avec Annie, se te plis pour elle ke pou Tabou Combo. Tande wi! Tabou Combo vyen a Paris depi 74, donk nou konnen Paris, Paris nou konnen. Annie a konki le public parisien ce soir, wi ou non? Hein?
Li di li vin Paris, se plis pou Annie, se pa pou tèt li. e m wè gen de moun ki tèlman pa vle bay Annie sa l merite a, yo tèlman pa vle bay Annie Alette merit li, yo ta vle fè kwè se t on pwogram Tabou Combo Annie te just la. Poutan, menm mesye Tabou Combo yo pa di sa y ap di la a. E m panse entèvyou sa te enteresan yo pa panse entèvyou sa. Nou tande l di li vin Pari se plis pou Annie ke li menm piske l konn Pari, Pari konnen l deja. Men se te pou Annie. Humm si te a lonè de Annie an lèt konsè sa fèt. Pou moun petèt ki pa vle kwè l nou tande l ban m gade si m ka ribann tande l ankò. Humm ban m tande an gade paske m pap kite nou fè sa pa tande an tande.

Humm pou moun petèt kap kritike ki ta vle fè kwè Annie te just akonpanye Tabou Combo hein se kòmsi se yon atis envite an 2018 yo te just pranl non non se pa sa se plis pou Annie Alèt tande se lik dil se pa mwen pou moun ki pa vle bay kredi ansanm avèk Zile yo tèlman wè pwogram sa se ta yon siksè total nou gen plizyè etranje kap pale de pwogram sa Kòm nou konnen Anielette se yon fanm ki renmen entèprete, se pa entèprete non se yon fanm ki renmen enpwovize humm kote lap di yo pè zile nou di n pi konn chante yo fache yo pè zile gen de moun nan m remake map pale avè w lè la kap chèche tit mizik sa yo panse son mizik men non Anielette tèlman alèz lèl sou stage. Li tèlman alèz lèl gen mikwo l nan men l, li fè sal vle avèk mikwo l lèl vle e yo soti daplon. Hein? Etranje yo ap chèche konn ki mizik sa a men non. Se yon e e li enpwovize. Hum? Pandan l sou stage la, li lage yon bagay epi li mache pèp la pran l ebyen menm etranje yo ta ta felisite Annie tap chèche konn kiyès ki atis la. Nou gen de moun ki ta menm map poze kesyon la a, kiyès ki ta, kiyès ki di Etchemay dwe gen yon sèl Queen? Piske lè lap gade nan Etchemay la, li wè gen plizyè, petèt li tap di Rutshelle avèk Annie, e e sa l ta di, li di gen plizyè Queen. Banm ba n tande, banm ba n tande, humm, banm ba n tande. Men deja ki ak Relus Laurent ki deva avwa qu'une seule Queen dans l'Etchemay de la?

Bon, li klè, nou pa pral fè deba sou sa, se te konsèy Anialet. Ou ka wè Anialet, se li menm ki ta lonnen. Poukisa? Li te gen 2, li te gen yon gwoup envite avèk yon atis envite ki se Anthony, li pèfòme ansanm avèk Anthony, li pèfòme ansanm avèk, ansanm avèk Thabo Comp. Sa montre, ebyen se te a lonè de Anialet pou moun petèt ki pa vle ba l kredi a. Nou pa bè, fè, lache kè nou. Se Annie ke l ye. Menm Rutshelle te di l, se moman Annie ke l ye. Just lache kè nou. Bal merit li. Tout otan nap fè sa nap fè la nou pa vle bal kredi yo nou fenk ka ret nan fenwa kote nou ye a humm nou fenk ka ret peri kote nou ye a men m pa gen pwoblèm ou ka fè kèk ti kitik gen de moun ki kritike Annie yo di yo te ka yo tap atann plis de konsè a yo di Annie ta jwe konsè a nan stil bal mwen dakò avè yo sa se de moun ki pa satisfè sa se de moun ki gendwa pa san pou san fanatik, men son kritik ki ka ede, son kritik Annie ka pran kritik sa pwochèn konsè kel pral jwe li di ok yo tap mandem cho m pral fè cho e Annie pa gen pwoblèm avèk kritik tout moun konn sa, jodi an si nou wè Annie se youn nan atis kap pi byen abiye nan etchenmay se paske gen de moun ki tap kritikel mwen di gen de kritik lè yo tonbe nan zòrèy nou si nou santi kritik yo fè sans nap vin avèl la atis la ap tandel pwochèn fwa lap vin pi fò. E si n te konnen, si n te konnen, nou pa t ap kritike l non. Ase dosye abiman an, jodi an Ani, si l pa nimewo 1 an, l nimewo 2 a. Menm nan twazyèm lan m pa p mete l nan zafè abiman. M di pwochèn konsè Ani pral met bagay nan men nou, li pral fè cho piske gen de moun ki ap mande pou l ta fè plis cho. Vin avèk kèk bèl ti medam la, dans, bagay, fon lòt bagay. N ap tann ou Ani, met granmoun sou ou. Bon, nou konnen Annie te debake Lafrans yon semèn avan pou l t al fè entèvyou. Ebyen nan kad entèvyou ke l t ap fè, l ta pral pale de yon trè bèl videyo ke l soti ki se Trayizon, Trayizon, yon istwa ki sanble avèk Annie Alerte, yon istwa ki sanble avèk Eks Madanm Miami Boy. Nou te wè l te menm mete Madanm Miami Boy nan videyo sa. Ebyen nou gen Annie ki ta pral bay detay sou istwa sa. Nou pral baw tande Annie menm ki pral bay detay. Men anvan menm, m pral diw siw nan lakou America, ou ta renmen fil tax ou. Ou ta renmen fil tps ou, rezidans ou. Ou ta renmen gen yon paspò. Gade Annie la avan yè l an Frans. Lè l gentan retounen la. Men Annie gentan America. Se paske l gen yon paspò l ka vole. Ou ta renmen jere tout dosye sa yo, dosye imigrasyon, humm. Dosye imigrasyon. Rele Michou Multiservices l ap ede w jere tout pwoblèm sa yo. Ou pa ka viv America pou w pa gen yon kat travay. Hein? Pou w gen pwoblèm yon kat rezidans, kat travay, tps, humm, citizenship, ou bezwen aprann yon metye, se Michou Multiservices nimewo telefòn pou w rele l se 407 3 98

Se bon bagay ke m refere nou. Depi m di w rele Michou Tax Multi Services se paske m konnen li ka ba w sèvis la. L ap ba w bon sèvis. E pa bliye le 9 me, n ap prezan nan lakou Orlando ansanm avèk Vibe, nou pral Vibe ansanm avèk Michael nan lakou Orlando e 30 me n ap prezan nan lakou nan lakou Tampa ansanm avèk Disip. Hein? Pa bliye! Avèk ou san disip yo gazman dim lap prezan nan lakou Tampa. Ann al tande Anièlette epi nap Pa gen manti nan sa.
Alò Annie, annou rantre, pa prensip ou konnen si pou m ta fè yon entèvyou avèk ou fò m ta pran 40 jou 40 nwit. Dikou nou pral rakousi l pou n bay lesansyèl. Deja mizik trayizon an ok mizik trayizon an son mizik m panse ke Ki gen, nou pral pale de tèks la deja men e tèks sa a ki moman presi Annie Arlette ekri tèks sa a? E Trayizon se yon tèks ekri pa e Mèt Fa, Annie Arlette epi byen si nou te gen Roody Roodboy nan stidyo an. Fò m di w ke se yon se yon peryòd kote ke bagay yo te yon jan difisil e paske m t ap di tèt mwen Fò m retounen au devant de la scène. E mwen di, je peux pas me permettre de retourner juste pour retourner. M di, si n ap tounen, fòk nou tounen djanm, fòk nou tounen solid. E a lepòk, n ap pale avèk, m ap pale avèk Mana, m ap di Mana ke, bon wi, nou genyen zile kounye an. Nou soti premye mizik nou ki se Ayiti, ki pa t on mizik, se te pito Passeport du groupe zile paske nou di nap pale de zile kan on di zile se lil lil dayiti men tout lòt zile yo ki egziste epi m di mana men fòk nou gon jan pou nou tounen epi mana di men ti lamou se youn nan moun ki toujou ap pouse m ki toujou ap di m cheri ou bezwen album li vin avèk mèt fa li di m ke bon m pral chèche kote lajan an ye. Paske mèt fa a se pa yon mens afè se pa yon moun ki vini vini vin jis paske tu as la voix et tout epi ti nou kòm mwen di ke nou te genyen nou te genyen staff management lan ki se Bolo ki te deja la kap prepare tout bagay tout teren an epi Ti Lamour vini avèk mèt fa pou moun ki pou ede ekri album nan men nan tout album sa a Mana ekri ladan yo, mwen ekri, se se vrèman se se se yon travay kolektif, se tout moun ki mete men nan nan pat sa ki bay pen sa jodi a wi e tra.
Wi paske m renmen lè ou bay kredi a moun ou konnen ki travay Men se trè enpòtan, son bagay ki son bagay ki enpòtan nan lavi a paske chak moun ki vini bò kote w ki ba w kout men e sa depans de lenèji se moun nan mete gaz nan machin li moun nan fè tout tout efò li pou li kanpe avèk ou on sèl jan ou ka remèsye l an retou se montre l ke ou konprann e ou rekonesan pou sa mwen m toujou di sa rekonesans pap janm lachte paske se sa ki mete m kanpe la jodi a e talè n ap di sa nan machin nan si m ap kontwole moun ki bò kote m jounen jodi a se de moun ke m gen pli de dizan ventàn zanmi avè yo. Se de moun ki te toujou la, se de moun ki te, se de moun ki tap ranpe ak mwen, se de moun ki tap, menm nan fanatik mwen, fanbase mwen, jodi a Mana dim ke ou gen youn nan fanatik ou yo ki di w ke li pa regrèt ke l te tann ou pou pou pou te ka pete plafon. Tu sais ce que ça veut dire? Lè yon moun di w sa, se di w ke li vle di w ke tout lè w tap soufri, m tap soufri avè w, m pa regrèt soufrans mwen yo jounen jodi a. Bon wi, ann retounen nan trayizon. Epi mèt fa vini avèk mizik la mwen menm son moun m gon m son atis ki gen defo anpil m pap chante yon bagay yon moun annik ekri pou mwen m chante epi m di mèt fa m konprann tèks ou a m konprann kote sa se ou menm se konsa ou konsevwa trayizon m di men kounye a banm ekri tèks pam nan mwen menm banm banm al chèche kote m nan sak trayizon pam pou m chèche sa vle di trayizon pou mwen pou m mete l sou papye pou nou pou nou akouche trayizon ansanm e janm di w la se nou tout te gen Roody Roodboy ki te nan studio a e li vini avèk ide e e e Non, wi se vre, ou di vini avèk premye pati, se vre pa gen lanmou ankò, se kòm si se vrèman, se yon travay kolektif. Se kòman ke m ta di, Anie Allen t ekri pou kont li, ou mèt fay, ou byen Mana ekri, non. Se tout moun ki te la, chak moun met yon pwen, chak met yon viyongil ki fè trayizon Lè w ap tande trayizon, ou ka santi tout moun santi yo ladann paske chak moun nan vi a gon jan yo wè trayizon, gon jan yo veki davwa yo te trayi. So, epi jounen jodi a ki bay nou trayizon. Vwala. Trè byen. Nou kapab di ke nan tèks sa a ke anpil moun retwouve yo, yon bon pakèt fan pa yo ki retwouve yo nan tèks sa, èske le fèt ke Anie Alerte ta pote yon, pa yon koreksyon men deseye dapwopriye le tèks a Anie Alerte menm, èske pou ou pa se paske kanton tantan chante se mòso Waw sa cool epi la voix est là vocal est là epi la façon d'apporter le texte pour le public. Men mwen menm j'ai été trahi plusieurs fois fanfan se normal se pa se pa kem gen foli pa gen pa genyen pa genyen humm kache lonbrik nan benyen si map benyen tout moun ap wè lonbrik mwen pa gen sekrè nan fè kola pa vre se dire ke si j'ai été trahi mwen konnen je sais ce que ça veut dire m konnen doulè m konn soufrans si map vin chante em di moun sa je chante mon quotidien. Eske se poutèt sa ke lè nap toute mizik la an live ou an studio nou wè menm foug, menm detèminasyon, menm enèji? Men se toujou, se se Met fa, met fa, Ti Lamour rapwoche w la, Ti Lamour rapwoche w de mikwo a Rapwoche w tande sa wap di a Mwen di se menm enèji Trè byen, menm enèji a, yo Wi se nòmal paske lemosyon ke je an mwa chak mizik ke m ekri oubyen m patisipe nan ekriti yo chak mwen monte sèn pou m chante l mwen reviv menm istwa yo pandan map chante l la. Anpil moun toujou ap di ke yo pa ka konprann ki jan lè m ap chante e ke yo ka wè emosyon e ke m kriye sou sèn paske pou mwen lasèn se plis ke yon sèn. Se se sèl kote m ka vilgè jan m vle. Kan je si avèk yon mikwo, se sèl kote m ka nenpòt koulè m vle. M ka moun ke m vle. Paske se mon micro, se mon histoire, mwen rakonte w istwa m. M pa ba w chans pou di m ke men kiyès mwen ye. Se menm jan lè m ap chante trayizon. Tout, tout bagay ki te pase m, chak grenn moun ki te trayi m, depi yo tande m ap chante mizik sa, konnen se pou yo m ap chante l paske yo pase nan tèt mwen over and over. Lè w wè m ap joure, m ap lonje lèt mwen ap joure yo paske se konsa. Paske se konsa m eksprime mwen. Vwala.
Medam e mesye, ankò yon fwa mèsi a tout moun ki fè nou plezi branche. E klip la, nou pral pase sou klip la. Ce clip, alò nou, m toujou di l, s on klip ki ka pase nan tout medya entènasyonal, pa gen manti nan sa. Mentnan, Nou kapab di an tèm dabiman paske franchman lèm lèm voye bay sa lèm voye bay sa lèm gade m di non m di yo non ou pa vin pou lapè non ou pa vin pou lapè menm ok kounya o dela de enstrimantal ki byen pozisyone vwa nou konn sa l ye deja ane alèt nou konn sa l ye mètnan kounya klip la kounya Abi ou rantre klip la chapo an wouj chita sou machin nan epi wap lonje dwèt sou yo jestyèl la tout kon an tèm dabiman kiyès ki vin ap bay sa? Pou Abi mwen se Cassy Gilles se une très bonne amie à moi son styliste ki ap viv Miami ki te vini avèk Nou mèt aplodi misye Nou mèt aplodi misye Son fanm Cassy Ah son fanm? Oui Cassy an aplodi Cassy Gilles Cassy Gilles Cassy Gilles Cassy Gilles Et l'histoire derrière la vidéo se yon his mwen menm M pa sèlman ekri mizik, m pa sèlman konpoze melodi, men mwen ekri senaryo tou. Le fè ke mwen fè je fais de la comédie musicale, ça m'aide beaucoup. Pi fò videyo ou wè mwen patisipe oubyen videyo ke m ladann, se mwen ki ekri script yo. E se mwen ki ekri script Trayizon. Mwen ekri script la, ki jan m ekri script? M gen dwa nan avyon la, m panse a yon istwa epi m mande epi m ap voye, m ap voye, m ap voye, m ap voye mesaj epi konsa m ekri script la. Men pou Trayizon, se paske J'étais sur internet, m sou tiktok map scrolle scrolle scrolle epi m tonbe sou istwa yon demwazèl. Epi pandan map gade demwazèl la mwen wè yon moun ki trayi, mwen wè yon moun ki blese nan se Mwen menm Fanfan m di sa souvan, je ne juge personne. Paske m toujou di si m ta vle jije moun fò m ta wont gade tèt mwen nan glas. Paske avan pou m ta lonje dwèt mwen sou yon moun fò m ta ka chita gade gwosè bout bwa ki nan zye m avan m ta retire ti pay ki nan zye pa lòt kamarad la. Demwazèl sa se pa kèlken ke m te konnen avan e mwen wè istwa a sou Tiktok epi m wè kijan de fanm parèy li ap pran le plezi nan manje do li nan m di kè ti pitit sa ap efondre m di fò m chèche yon jan paske m panse misyon m sou latè Se pa ke chante. Se pa ke rakonte des histoires non. M panse misyon m sou la tè tou se mete moun bò kote m, de moun ki santi ke y ap efondre paske mwen menm m te efondre. M konn sa sa vle di lè yon moun efondre. E se youn nan rezon ki fè depi m gen chans pou m rale wete yon moun nan twou m ap fè l e avèk plezi. Lè m ap gade lè m ap gade istwa demwazèl la m di pou de rezon M pral rele demwazèl sa mete l nan video a. M di premyèman se yn manman e sa na pa de pri. Pa gen anyen ki gen plis enpòtans pase yon manman sou latè. Se menm jan Corneille di w li di w li le bon Dieu est une femme. Si l ka kreye tout moun sa yo se paske bon Dieu son manman. Map gadel mwen di men ti madanm sa pitit li kijan lap kanpe anfas pitit sa kijanl santil jounen jodia epi mwen ekril mwen nou gon zanmi an komen ki rele mwen li dim oh mwen konnen entèl lap esplikem istwa demwazèl la dayè se sak te vre mal gade istwa li sou tiktok epi zanmim nan dim ah bon nimewo telefòn li wi Annie epim ekril lèm ekril mdil cheri kijanw ye li dim mpa anfòm Annie mdi je sais mdi jis kotem ye a from miles away kotem ye a M ka santi ou pa anpè. M di yon sèl bagay ke m ap di ou, m di m pa patizan ou non, m pa kanpe nan kan ou, m pa nan kan pèsonn, dayè, m pa konn istwa ou e sa n m'intéresse pas. M sonje jou sa m ekri l. M di ma chérie, ton histoire ne m'intéresse pas. Non, m pa bezwen konn verite ak manti. M jis vle w konnen ke kote ou ye la jodi a, gon moun ki wè ou e moun nan ak knowledge soufrans ou. Ou pa pou kont ou. Paske m konn anpil moun komèt suicide nan nan nan nan nan yes. Epi li dim ok m di m gon mizik ke map sòti ki rele trayizon map sòti la kon video. M tap renmen pou ou jwe ladann pou mwen. Li dim oh vrèman m di wi li dim enben se istwa pam menm wap rakonte nan mizik la m di je ne sais pas m di men je sens le besoin de t'avoir à côté de moi Bndye map met ou nan video m di kot nan tou soufrans soy la si yon moun pa lonje men ba ou wap efondre manman ou prale wi li di wi m santim prale epi vrèman vre mwen rele mana m di mana je kelken pou lavi de yo m esplike mana mana dim woy Annie twòp kontradiksyon nou pap ka jere gwòse bagay sa yo twòp moun pral pale sou entènèt la yo pral di ke se zen wap chèche m di mana non non non m di je ne fè pa de zen je ne fè pa de bòz m di je vè sove yn vi E se lavi d'une femme. E se lavi d'une maman. M di m pa bezwen konn kisa l ap vini avè l. M di e wè lòt ti pitit li ki ki li nan li nan litij avè l la? S on ti pitit ke m wè tou, s on bèl timoun ki fè bèl videyo. S on timoun ke m renmen wè sou TikTok. M pa gen anyen avè l, anyen pèsonèl avè l. Men nèg la m gen pwoblèm avè l pèsonèlman.
Medam e mesye la vwa Danie Alerte mana an nou pale pou nou di ke lè nou tande Annie kap pale alò mentnan an nou bay bagay yo pase ou menm ou se manager e gen de kelke bagay m konnen eske ou kapab di